De no jou, nou kapab konstate ke gen anpil jèn fi ou gason sibi anpil vyòl, abi seksyèl, agresyon seksyèl, e anpil fwa se timoun ki poko gen menm 15 an. E sa ou pa ta menm panse? Gen anpil paran ki konplis. Epa w sezi? Ou ta renmen konn kòman ou pa yon paran ki konplis? E ou ta renmen jwenn solisyon pou w pa yon paran ki iresponsab? N ap tounen apre poz la. Salut mes amours Bondye beni nou kijan nou ye nou anfòm se toujou yon kontantman pou nou antre lakay ou pou nou pote ti video sa pou ou nap profite remèsye chak fan nou yo ki te abòne ki te pataje video a sa te vrèman fè nou plezi lè nou gade jan fan nou yo abòne an kantite e pataje video a nou fè plis moun jwenn video a nou vrèman santi nou kontan nou satisfè sa ban nou anpil chalè pou nou pote pi bon bagay pou ou toujou pou satisfè fan nou yo e nap pwofite di chak moun ki ap gade videyo sa ki poko abòne ki poko pataje videyo yo pa ezite fè sa al fè sa konnya la nap diw abòne sou ti klòch la pou ka toujou jwenn tout notifikasyon videyo ke nou fè yo paske nap travay an konsekans pou ou poun ka pote pi bon videyo pou ou pou satisfè ke Bondye beniw rete gade videyo a jiska la fen ou pap regrèt. Jan ke nou sot dil talè a nan kòmansman videyo a Ke gen anpil paran ki konplis de agresyon seksyèl, abi seksyèl ou vyòl ke pitit yo sibi. Ebyen, nou pral di ou kòman. Eske ou konnen gen jan timoun yo konpòte yo, yo ekspoze ak tout danje ki genyen? Si ou menm ki paran ou te fè devwa ou, fòme yo, fè moral yo sou le plan seksyèl, sa pa t ap rive? Mwen pral di ou an 7 pwen kòman ou fè konplis. Kòman w fè aksepte jèn ti demwazèl la ap chita sou janm yon moun ki se vwazen w, se yon moun ou fè konfyans, se yon kouzen, yon tonton, oubyen se yon pèsonaj ki gen moralite? Gade! Pa janm kite sa fè fèt, kèlkeswa sikonstans la oubyen moun ke l ye a. Ou gen gwo demwazèl, gwo jènjan wap rete toutouni devan yo, abiye devan yo. Depi timoun nan gen 2 zan, jan de bagay sa yo, evite fè yo devan l pou yo pa konprann ke sa pa anyen, nenpòt moun ka wè nidite yo. Ou kontanple yo 2 granmoun kap rele pitit ou madanm yo ou mari yo? Gade, toujou entèdi moun fè jan de jwèt sa yo ak pitit ou. Pou ou menm, sa pa anyen? Ebyen, pwovèb la di, se an griyen dan yo abiye jwif. Paske gen twòp moun ki imoral k ap viv nan antouraj ou ke ou pa konnen yo. Timoun ou an al jwe ak zanmi l, ou pa menm chèche konn ki tip de jwèt l ap fè, paske ak timoun l ap jwe a yo pa gen menm edikasyon ak yo. Lòt timoun nan gen dwa wè paran l oubyen yon pwòch li ap fè yon aksyon, yo kopye l, epi yo vin transmèt li oubyen vin fè l sou pitit ou. Kijan ou pral santi w? Pa janm fòse pitit ou a al wè yon granmoun ke li pa alèz avè l. E egalman, toujou atantif lè ou wè timoun ou an twò apresye yon granmoun e eseye dekouvri koz la e toujou veyatif, pa janm twò fè konfyans pou ou pa di si ou te konnen, paske Labib di, Malè a lòm ki se konfye an lòm. Depi a laj de 3 zan, kòmanse montre timoun yo lave pati entim yo e toujou avèti yo pou yo pa kite pesòn touche zòn sa yo ki se pati entim yo e kòmanse trase egzanp lan depi lakay ou, depi sou ou. Nou toujou tolere timoun yo ret byen ta nan televizyon gade tout vye fim ak videyo epi ou di ou pa konplis? Timoun nan pote w plent pou yon jès yon granmoun fè l, ou fè silans, ou pa kwè l, ou pa montre l ke w ka defann li, ou konnen w konplis. Si w pa defann li, kiyès ki pral defann li? Ebyen, n ap di yon gran mèsi ak tout fan nou yo, ak tout zanmi nou yo ki te pran tan, ki pran swen, ki gade video sa, ki pataje, ki kòmante, ki like video sa, nou diw yon gran mèsi, Bondye va beni ou, nou diw toujou rete branche avèk Frenid, Frenid ap toujou pote bon video pou ou, pou satisfèw, ke Bondye beniw, babay, nap rewè nan yon pwochèn video.